Se mwen menm ki fè Deplòk fè yit. E pa zòzò m ap fè. Se pa mwen ki ekri mizik pou li, non. Men se mwen menm ki fè Deplòk fè yit. Ayiti. M 50 pou san nan yit Deplòk an Ayiti. Fè moun konnen l. Pwogram ki pral fè yo konn Deplòk se Ayiti gen bon gou menn. Ayiti gen bon gou yo pa t vle met Deplòk ladan l. Èske w konprann? Lè yo vin fè kontra avè m la paske m jwe pwogram sa chak ane, m di si nou pa met Deplòk m p ap jwe. Moun yo ale yo di yo p ap mete l. Lè yo retounen yo di y ap met misye. Yo lè yo fè kontra ansanm avèm la yo dim yap met misye lè yo peyem yo mpa di misye yo dim yap metel yo pap peyel mpa dil si yo pap peyel lajan yo ban mwen an mseparel mwatye mwatye avèl èske ou konprann jounen jodi a si misye ka kanpe nenpòt kote poul ap palem mal èske ou pa gen moun ki pap palem mal èske ou konprann mpranw mete ou lakay mwen mfè tout bagay pou ou epa bagay pou moun ta menm konnen menm. Èske w konprann? Jounen jodi a, w ka rive nan tèl baz, tèl kote, pou w ap di pi douz dis, pi douz dat. I don't give a fuck! Se toujou menm mwen menm nan.
Ok fanmiy mwen yo kòman nou ye? Byenvini sou chanèl pa w la Mister Luizy. Kote jodi a n pral pale w don gwo bif ki genyen an deplòk ak pi dous. Avan menm ke m kòmanse videyo sa, n ap remèsye chak grenn moun Ki abone ak chanel lan. Ki toujou like video nou yo, ki toujou pataje.

Sa fanm yo ye genyen bezwen lajan e ti mayi an tande li gen santan nou pa gen dwa mete yo ladan. Souvan yo di yon moun sipoze veye antouwaj ou, veye moun wap zanmi avèl. Kiyès ki ta kwè deblòga pi dous ta do sa do jodia pou nèg yo menm ap trete lòt chyen. Lavi ti lòm se mistè. Sa gen kèk jou, depi rimè a t ap kouri, fè konnen deblòk ak Pidous divize. Men Pidous ta pral konfime tout bagay pou nou nan yon live Instagram. Daprè Pidous, deblòk ap mache pale l mal nan baz. E daprè deplòk, se paske l pa chwazi fonksyonè a Pidous ankò ki fè l ap mache di sa. Èske w konprann?
Jounen jodi a, si misye ka kanpe nenpòt kote pou l ap pale m mal, èske w. Pa gen moun ki pap pale m mal. Èske w konprann? M pran w m mete w lakay mwen, m fè tout bagay pou ou. Se pa bagay pou moun ta menm konnen menm. Èske w konprann? Jounen jodi a, w ka rive nan tèl baz, tèl kote pou w ap di pi dous dis, pi dous dat. I don't give a fuck. Se toujou menm mwen menm nan. Aprè live pi dous la, Deblòk ta pral reponn li. Depi m di nèg yo, pran distans yo. Mwen pa nan zanmi, yo pran rezo pou kriye, plede bay manti. Se konsa, Deblòk ta pral reponn pi dous, via story Instagram ni. Apre pòs sa, nèg yo te konfime ke yo nan pwoblèm. Si n byen swiv live lan, n ap wè kote P-Dous fè konnen ke Deblòk tap dòmi lakay li. E nou konnen, lè de moun zanmi, sitou lè se de pèsonalite piblik, jan de bagay sa yo pa dwe repete. Mwen menm pèsonèlman, m vrèman pa kontan pou jan nèg yo te zanmi. Bon, pas tan m avèk patnè m yo la a, se ki sa l ye? Se domino sa ou wè la a, m toujou ap fè nèg yo bwè kleren, domino pou chòt, toujou ap fè nèg yo sou la a, avèk kat tou, nou jwe ti kat nou, ou konprann, toujou ap fè nèg yo bwè ti alkòl yo, ki sa ankò? Avèk nèg yo skateboard la, m toujou ap monte, tande mizik, pase beat, freestyle antre nou.

Apre tout sa, jan anpil moun te panse l la, sa potko fini. Apre, Pidouze ta pral fè yon lòt pòs kote l ta pral di. Ou toujou ap ble tèt ou tout kote, menm chyen ka leve w nan lari a. Se pa nèf ou nèf, se foubi ou foubi w.

Pa zanmi ankò. Aprè Deplòk te fin fè konnen ke se pou masisi, Pidous Valdo, Pidous ta pral reponn. Poze, poze, poze, nou te twò cho, poze, Si m te sa w te di a ou t ap premye moun ki t ap fisire. Ou konn sa? Poze, poze, poze. Fek! Poze, poze, poze, nou te twò cho. Poze, Si m te sa w te di a ou t ap premye moun ki t ap fisire. Ou konn sa? Poze, poze, poze. Fek! Kounye a m bezwen 2 plis moun.

Pi dous kon ti chen, li moutre l ap niche men l. Kou l fin niche men l, li lage cha a. Anpil fanatik pa t kontan jès Pi dous te fè a. Yo fè konnen nèg la se zanmi w li te ye, nenpòt sa k te ka pase, ou pa t sipoze rive la avè l. Ban m moutre n reyaksyon kèk fanatik. Fanatik sa a li menm, li te di. Mesye, nou vin raz. Avan nou te frè, kounya, Youn ap voye wòch dèyè lòt. Yon lòt ta pral di, Give up mesye! Nou te twò alèz pou n rive nan yon tèl pwen. Granmoun pa fè lènmi, nou pran distans nou. Fanatik sa li menm, li di, Deblòk raz menn! Li genlè bliye diskisyon kolonèl, Se pi dous kite defans lan. Etienne Mailguer. Pou n fini, fanatik sa li menm li di, Deblòk ou pa bezwen reponn pou si a non bro. Just kite l jape, ou menm, travay bro.